Euh lè ou aji avèk emosyon se ou k peye l e pa bliye nou gon pèp ki ekstrèmeman emotif m pap pale de moun kòmsi m ta di w ki nan gwo pèp la e non n ap pale de tout kategori de moun entèlektyèl moun trè fòme, moun elit ekonomik, moun klas mwayèn, moun loumpen pwoletarya, etsetera. Ok. Son ensidan ki konsène avyon IBC, IBC. ki te rantre Okay pou vin chèche, pou vin chèche e de misyonè, se nan kad de yon vòl charter, yon vòl charter yo vin chèche de misyonè. Nan peryòd lan, pandan wikenn nan te gen anpil van. Te gen anpil van, anpil lapli, etsetera. Tan an te trè moroz, si byen ke gen de vòl ki te ranvwaye, notamman Sunrise, gen de vòl ke li te gen pou li te fè, li pa fè yo akoz de kondisyon atmosferik yo. Epi, avyon an fè yon sa n ta rele yon sòti de piste, yon sòti de piste. Men, ou konnen, se pou sa mwen menm m pa janm prese pou m bay nouvèl, pazavan ke m verifye, pazavan ke m konfime ki sa bagay la ye. Ok, paske lè w itilize yon tèm pou yon lòt, kèlke pa li poze pwoblèm. Ok ayisyen tèlman emotif menm de moun ki relem pa egzanp ou byen ki ekrim sou dosye sa gen moun mwen reponn gen moun mpa reponn gen moun ki ekrim mwen santi emosyon nan sa moun nan ap ekri an humm moun sa ou pa menm bezwen al nan fè echanj avèl paskel deja gen bagay li nan tèt li ki arete etc. Ok sak rete poul ta diw son katastrof extraordinaire la li te extrememan piti donk lè sa pou evite kem mete dlo nan moulen moun sa yo m prefere pa reponn ditou ok m prefere pa reponn ditou an revanch mwen reponn de moun ki ase nuanse oubyen se de moun ki bezwen gen enfòmasyon vre gen de moun ki bezwen gen enfòmasyon men gen moun ki pa bezwen enfòmasyon gen moun ki jis bezwen gentan fon bòz ki bezwen lage etc ki menm gentan di l bon konnen konbyen moun ki mouri men yon nèg ki menm ekri di l bon konnen konbyen moun ki mouri ok. Donk tip de bagay sa yo m pa menm pase pre yo depi m wè yo m just avanse paske anpil nan moun mwen konnen kap evolye ke se swa isit an Ayiti oubyen a letranje nou renmen dramatize kelke swa bagay la gen de moun ki te gentan mete gwo titk avyon an fon aterisaj fòse. Tande, bagay yo, wè tèm yo, se pou sa k fè ke gen de pwofesyonèl, wè menm jan sou le plan syantifik, gen de tèm lè moun nan ap itilize li trè pridan, si w pran yon medsen pa egzanp, si yon medsen ap pale lè li fin fè yon dyagnostik, ant yon medsen e yon pwofàn, yo p ap abòde kesyon an menm jan. Ok? Pou yon menm fè ke y ap evalye, sa pral depann de ki sa spesyalite yo ye, Pou ke w konnen ki jan pou w abòde tèl kesyon, ki sa pou w di. Mwen menm, mwen se yon spesyalis an kominikasyon. Sa vle di ke w ap wè apwòch kominikasyonèl mwen pa toujou menm jan avèk yon moun ki pa nan domèn nan. Paske, lè m di pa nan domèn nan, m ap pale kòm si paske yo pa ap itilize medya, yo pa ap fè kominikasyon, non, non. Gen nuance ant 2 moun ki jis ap pale, kap frape, avèk yon moun ki se domèn li, li konnen kijan pou l abòde yon kestyon, kisa pou l di, kilè pou l di yo, etc. Ok. Mentnan, anm, moun ki gentan fè gwo tit, bagay konsa, e ate, yon kokenn aterisaj fòse, etc. Mentnan, lè w al verifye kounya kisa bagay la ye, bagay la se sa yo rele yon sòti de piste. Avyon, gon pakèt bagay ki konn eksplike yon sòti de pis. Avyon an rive pa egzanp li sou yon chose e ki ekstrèmeman glisant e si kounye a de manyè teknik an ta di ke le fèt ke pis la pa ekstrèmeman long, sa pèt arive ke si pilòt yo ap ateri. Pa bliye lè wap ateri yo depoze wou dèyè yo avan. Ann ta di ke ou depozel tchap epi kounye a wou devan an ki pral depoze li menm kounye a pou avyon an pran ekilib li kounye a sou tè. A s moman la umm gon tan ke sa mande le tan pou ke avyon konprese etc. Gon tan pou ke li sou dry voue an pou l avanse, gon vitès ou ka jwenn, ou pa konn de lè w desann yon avyon, gen de lè w tande konpresyon an tèlman fò, w di kèt ou kwè motè sa pap eksploze. O nivo de taxiway a, lè pa egzanp pou l al rive sou li, sa pèt arive ke m pral fè yon, m pral vire l pou m antre nan taxiway a, epi il se trouve ke. sistèm frenaj la gen dwa pa reponn a tan e a se moman la ou oblije fè tou dwat donk fè tou dwat la kounye a fòk a frennen avyon an men sa pe ta rive ke sistèm frenaj la afekte e pi bon li pa rive frennen a tan e li kontinye fè kous li jiskaske l ale m ta ka di frape kote pou l frape. Mwen menm mwen nan avyon deja kote ke pandan ke yo fin ateri, se pa kouri avyon ap kouri non, pandan yo pral antre sou taxiway a epi pou yal akoste e enben se frap e gadem gadem wè avyon frape nan kotel pral akoste a.

èpòt lan, donk wout la pase egzakteman devan èpòt lan, enben otomatikman se sa k te ka petèt fè l parèt grav, nan lamezi ou li ta pral rantre, si te gen yon machin ki t ap pase pa egzanp nan moman an, li ta pral frape de plen fwe, te gendwa gen bèl dega efektivman ki fèt. Motosiklèt ki konn youn aprè lòt ap vini bagay konsa, sa ta ka rive ke genyen moto ki frape avèk avyon frape. Men, dayè, se sa m ap di nou wi, mank de pwofesyonalism lan wi. Menm genyen yon lòt vòl ki te gen pou te fèt lelandmen, mwen gen yon zanmi ki gen pou rantre. Nan ti vòl sa a. Nan youn nan ti ti vòl prive yo. Moun yo di non fòk ou ta ret tann paske yo gen enfòmasyon ke èpòt la fèmen. Konprann lojik la, yo gen enfòmasyon ke èpòt la fèmen. Ki èpòt ki fèmen? Yo di Antoine Simon. Men lè m pale a zanmi an m di bon e pa gen bagay konsa monchè. Epi lè fini poukisa pou èpòt la fèmen? Poukisa? Men sa se yon bagay ki rive chak jou menn. Ensidan sa yo rive chak jou ok men kòm nou menm prensip pa nou se dramatize kèlkeswa bagay ki rive mete pase genyen pa bliye non pandan nou wè kòmsi m ta di w ayewopò Antwàn Simon an Li ede de twa moun sot lòt bò rantre la, li ede ke gen de moun ki te genyen mò yo ki rantre avèk yo la, gen de moun ki te bloke isit ki travèse kal Florida, gen de moun ki pa vle lojik pase pa Okap, etsetera. Ou wè tout ou wè jan ou menm ou kapab benefisye de li pa rapò a itilite l, toujou gen moun ki pou wè pòt la fèmen. Toujou gen moun ki pou e pòt sa fèmen ok poukisa paske gen moun ki renmen wè bèl mèvèy se pa paske l pa reponn a nòm vreman non ou wè la pa egzanp se pa ta pou pwoblèm tout moun dakò ke ayewopò sa li merite agrandi se nòmal li merite ke pis la agrandi li merite ke yo refè batiman pou ke nou gen yon bèl ayewopò etsetera sa yo nou pa bezwen tounen sou yo tout moun dakò wi Tout moun dakò wi tout bagay sa yo merite refèt, tout bagay sa yo merite gwo travay etc. Men m panse ke gen de lè nou manke reyalism avèk tèt pa nou. Ok. Se pa rezon sa a ki vle di obligatwaman fòk li fèmen. Fòk li fèmen pou ki sa? Fòk li fèmen paske nou pap ka pran sa a, yo pa dwe ban nou sa a, etsetera. Men, jij sa al gade trè souvan, paske anpil fwa gen de moun ki konn fè nou di aba pou de bagay ki ap itil nou, Tandiske moun nan se paske kèlke pa li montre nou se nan enterè nou ye men non se pa vre. Okontrè. Donk lè yon pakèt nèg politisyen te mande pou tout lekòl fèmen yo, nou panse yo menm yo t ap touche? Lè m di touche, nou panse yo t ap viktim? Nou panse pitit pa yo t ap viktim? Non, pitit yo pa isit. Pitit yo pa nan ankenn lekòl isit. Gen de nèg kap mande pou èpòt la fèmen. Gen de nèg ou gen pou wè pa etono li poko menm fè paspò. Oubyen li pa gen anyen kòm viza. Donk sa vle di ke pa gen afè pati a li pa nan pati vre. Konsa tou gen de nèg ki vini laba sa pa enterese l okontrè se pi bèl ekskiz lap chèche pou l ka pa vin isit. Donk gon pakèt moun ki dèyè lojik fèmen an. Ok gon paket motivation ou menm ou renmn adiket men poukisa pou neg ta gen yon motivation pou ke yo fè sa yo fè sa ou pap konprann ou menm ou gen dwa de bòn fwa tout moun ki di pa egzanp èpòt sa yo panse ke fòk gon travay ki fèt fòk rapidman fòk gen moun ki mete presyon o nivo de la sosyete sivil e a tou lè nivo. pou pèmèt ke nou gen pis la agrandi, pou pèmèt ke konstriksyon ayewopò a li fèt an bòn e di fòm, tout moun sa yo de bòn fwa. Tout moun sa yo de bòn fwa. Men, m ap onèt avè nou, mwen pa kapab. Nan zòn kote moun kap di nan fò nou fèmen sa nan ok paske tande se menm moun sa yo kap ankouraje pou l fèmen an se menm yo menm ki pral monte o kreno pou di w ke ayiti pa gen menm yon ti pis pou di w si ta gen yon ekstrèm ijans pou yon ti avyon ateri menm yo menm pral di sa ok menm yo menm pral di sa. Paske mwen menm, odela de enterè politik ki kapab motive dè moun, ann di nan mouvman anti rejim, anti pouvwa, anti gouvènman, etsetera, men m panse ke genyen yon, gen yon liy wouj pou w pa depase.